Nap mete strateji epi pou n goumen. Wè sa nou di a se yon bèl pawòl. Wi.
Men, pa bliye ke Ajivit pa genyen m konfyans. Men, sèl sa m ap fè, m ap kreye yon plan kanmenm. Imediatman plan fin trase nan men m,

M ta renmen konnen kisak pase nou ki fè menm lè gwoup sa la nou menm nou jis byen lwen nou depaye nou nou 4 sa nou 5 sa m ta renmen konnen kisak pase nou eske gon bagay ki pa fè nou byen. Nou pa gen anyen k pase nou. Nou jis ap swiv sa k ap pase nan baz la.
Kòm ou dim nou jis ap swiv sa kap pase nan baz la. Sa kap pase konsa kisa nap swiv.
Ou konnen chèf la. Nap swiv sa kap pase. Pase nou te dwe gen misyon nan men nou deja. Poun kòmanse vide moun atè.
Pa enkyete w. E ou menm Madana? Ou pa alèz? M santi yon ti kas frèt frèt frèt. Sa k pase? M alèz wi. Okontrè, mwen vin pi alèz. Sèlman, m ap tann pwomès ke w ap fè m nan. Epitou, m gen yon bagay ki sou kè m, m anvi pataje ansanm avè w. M pa konnen si se a 2 n ap reponn pale sa, men m pa ta renmen pale l nan mitan nou moun, nan mitan nou an la.
Ki bagay sa madan an?
Gen bagay pèsonèl nou ka pale, paske m p ap vin mouri avèk santiman m la. Men pa gen pwoblèm madan an aprè reyinyon m ap jwenn avè w a 2, ok? Pou n jere sa. Achive! Sa genyen.
Se pa vre.
Pa gen okenn bagay santimantal ki pral regle la.

Le moman madana vin pale de santiman. Stop avek bagay nou an. Kman lespri nou fè dwòl konsa. Depi yon moun dil bezwen yon moun fòk se de kraze poul pale? Nou raz wi. Antouka madana si w gon bagay pou di wap dil pami nou tout ki la wi mwen pap dil a 2 avèm ok dako. An tout kè w wi pou dil. M prefere kite pawòl la. Ebyen pa gen pwoblèm ok m rele nou la. Map di mèsi avèk tout moun ki te fè deplasman lè ti polisye yo te fè ti frekansite a ki te vin pote èd ansanm avèm e tout moun ki te swete poun te tiye yo. Mwen menm te deside ba yo lavi e pou yo pa tounen ankò. E kèlkeswa lè oubyen jou yo ta tounen bò isi a, m pase nou lòd pou n fè tèt yo. Pase bò isi a l apatyen avèk nou tout ki la. Eske n tande sa m di a? Ou tande wi chèf la.
Paske moun pa jwenn chans 2 fwa. Yo la pou yo pwoteje e sèvi. Alò, mwen menm m te deside ba yo chans. Pase yo gen pitit. Sak gen mari sak gen madanm. Krim ki te konn fèt lontan nou pap fè jan de krim sa yo bò isi a. Eske nou konprann? M reyini avè nou son fason pou m fè nou konnen 13 plon ak tout baton fè yo anfas nou. Si yon moun pa avè w, ki sa l fè? L anfas ou li kont ou. Ebyen, m rele nou la pou m pase nou lòd pou nou chache jwenn trèz plon ak tout baton fè pou n elimine yo.

Epi komisè a pran nou sèl 3 grenn nan poul lage nan nan mitan chire raje sa yo. Sa yon lòt kan polis wi.
Yo pi wot grade ke nou. Polis wi.
Nou poko nan nivo pou nou manyen zam yo manyen an. Mwen poko janm sezi konsa non. Sa yon lòt kan polis wi yo pa konnen nou. Aji vit.
M pa wè pou ki rezon ou pase nou lòd pou nou touye ni 13 plon ni baton fè. Mwen panse dabò si w te pran yo ou te ba yo yon leson La o mwen li tap pi bon. Pa gen moun ki pa gen yon dezyèm chans nan vi yo. La w ka ba w yon dezyèm chans.
Sa chèf lan di an, se fini. Depi chèf lan gentan pase lòd li di se tiye, se tou touye. E anplis, wè zo nèg sa yo, yo pa gen dwa menm nan forè a pou ta fè rimèd. Paske 13 plon se yon nèg ki derespekte moun anpil. M panse nou tout la a nou tande sa k di an.
Jimiki, Kòman w fè konsa? Nenpòt sa JV t di menm lè l pa bon, kit li bon w toujou kanpe dèyè l. M pa wè pou ki rezon pou nou tiye ni 13 plon ni baton fè. Nou se yon sèl la, nou ka chèche yon antant ansanm avèk yo. E menm jan tou si l te di sa pou w nou te gen dwa di non, nou pa asepte pou l tiye w. Tout sa l di w asepte ansanm avè l? Mwen dakò pou yo elimine 13 lan wi paske misye frekan twòp. Epi tou chèf pale se avozòd pou aji vit bonm misyon pou mal tire 13 lan.
Kòman sa madana? Sa 13 lan few? Bon bon 13 lan anfas aji vit kounye a ou bezwen metel anfas ou menm? Aji vit ap koresponn ansanm avèk 13 lan? Ki bagay sa wap antre tèt ou la ladann la ou menm?

Non selman yo non bwe. Epi yo gon kalite gwo manch nan men yo wi. Ba epi yo ba nou ti 9 milimet. Pou mwen pou nal fè kaka. Kaka wi. Oh e nèg ki ap nèg sa yo dòmi nan raje on grenn bal ka pèse nèg sa yo. Mezanmi. Men mezanmi ok an an serye. Oh kot ren kot renfò n te rele a. Em nou an gen wi.
Kot renfò n te rele a. Nan tire sa tande.

Pou m voye nan misyon an. Èske nou. Konsta. Wi. Mèt pran m. M se premyè moun nan. Ou pral nan misyon an? M pre bòs la.
Ok, pa gen pwoblèm.
Bòs la. M ap konfye w Madana. M vle Sanji tou wi. Wi Graj, ou t ap di yon bagay wi. Wè.
E bòs la, m pa ta swete ou tiye 13 plan w non. E jan lòt la sot di l la, ba l yon dezyèm chans. Sa pou w fè? Koupe tèt li poun bwè kleren ladanl nan fèt ou diw gen pou fè a, sa son yon dezyèm chans lap ye pou li. Li yon pinisyon ou bali konsa. Sa w di a Jivit?
Kiyès wap rele sam di a Jivit konsa? Oh eskize papi.
Men li. E silvouplè.
Li gentan drive a Jivit. E
the best madana.

Nika, ou sou chòk, men fòk ou ka konprann tou. Nou rele yo pa pote nou ranfò, jodi a nou te ka mouri nou pa mouri, kounye a nap mete kò nou deyò nan chache ranfò. Dayè mwen menm depi m kite forè a la m pap tounen avè la inifòm sou mwen ankò. M tande yap di nou pa rantre, mwen menm sa kap fèm pè andan forè a mwen menm fòm konnenn. Aji, wè, m tap chache aji vit, aji vit kanpe devanm m paka pran aji vit, mwen map antre vin pran aji vit.

Mal di yon pawòl la m pa konn si w ap konprann mwen non.
Pale non, ou mèt pale wi. An premyeman, ou fè m trèt trèz plon pou yon pawòl ou poko janm fè l. Ou te di depi m fin trèt, tout tè sa yo ap pou nou. Jiskaprezan ou poko janm ban m pati pa m nan. M te di w depi w fin trèt trèz plon, si w pa deside ret la, ou mèt vire bouda w ale wi. Al jwenn li. M pa ka ale.

Wè kote nap gade a la? Mòn sa a. A la segond wòch plede woule sou li. Wòch ap woule desann, gen gwo gen piti. Kèlkeswa yon moun, kòmsi ki te ka trèt nou, n ap mete w anba mòn nan. E n ap mare w, chak fwa yon wòch pase, li raboure w, swa li te ko nan zye w, li te ko nan tèt ou, Kèlkeswa kote l pran lan, w ap santi doulè a jiskaske nou kite forè a. E se chen k ap manje w. E moun sa yo m voye nan misyon an, al al chache 13 plon avèk baton fè a pou mwen silvouplè. Fin tiye 13 plon, mennen l la a, pou n boule l nan founo sa la.

Koman m ta pral fè rale telefòn mwen pandansetan y ap pran tout sa k sou mwen? Eske n pa t di w depi w wè arestasyon n fè tout enpe tout bagay? Ki bò? Ou depi w wè w rale telefòn sa w ap di la? Tande, m rale telefòn nan m gen ti videyo kote sèl nèg a cheve a. Mwen menm wè diskisyon sa n ap fè la li pa itil mwen anyen. Mwen menm wè tout sa k nan tèt mwen la m pa mouri jodi an la mwen menm fò m antre vin pran ajivit la klè. Nwa sur blan mwen menm ajivit. Sa kap bay pwoblèm nan, timoun pa ka al lekòl, moun pa ka fonksyone, zòn tèt anba, moun tout bagay bloke a mwen menm m pral wè si sa pap deside. Yo rate nou, yo pran nou, yo di nou ann ale. Yo rate w.
Depi m fin bay yon misyon, li sipoze egzekite menm jodi a, nou dwe vin la avèk 13 plan ak tout baton fè. Klè. Eske n tande? Boss la Sim tiyel grad mwen sipoze moute Fò konnen 13 ton ete chèf mwen lite sou banm misyon mal tiyel grad mwen sipoze moute mwen gon pil ti chen cho nan baz la. Ew ka vin boss kounya.
Moun ki tiye 13 plon a tout baton fè a m gon sipriz pou li. Ok anmey esi m touye tout moun ka jwenn yo tou ou m ka touye.
Saw di an m pa dakol.
Kounya saw vle di. Kounya wap mete nou tout nan kouri.

Kidonk moun sa yo m deside voye nan misyon an, se nou m fè konfyans. Kòm Madana e ou pale de yon santiman, fin fè misyon an epi n ap jere sa. Èske tout moun tande? Wi bòs la. Wi bòs la. M gen yon ti pipi k kenbe m la. Pa rete.
Talè m ap vini.
Dakò.
E. M pa fye misye menm non bòs la. Pa enkyete w. M rele aji vit.
Alo bòs la Alo Bòs la Sa kap fèt A, ou konnen nèg poze wi E, bòm di w Aba nou poko rele m pou n di manyen Ah ou konnen bossa, bagay yo pa fasil bossa, ou wè nan moman la, se nan reyinyon ajivit mwen ye la, men ou konn bagay yo, kou bagay yo prè, nap rekipere tout bagay yo nèt pou ou. Oh oh, kòb mwen deyò nap rekipere tout bagay, ki koze sa? Pou nou ann ale, gras a mwen, si se pat mwen ajivit sa te renmen k pou te retire nou la, nou tap soti? Yo tap fè nou fè paswa. Yo boule nou lè yo fini yo menm ou kwè ki ta pral fè videyo lagè sou rezo yo pran 3 ti polisye.
Ou kwè nan lanmou m kwè nan lapè that's it. Lapè ki tap mete w deyò la a midi. Mwen menm 13 plon. Mwen menm nèg sim pa jwenn san m pap bwè diven an. Wè nèg sa yo yo anfas mwen. Yo pa anfas mwen paske yo twò fèb. Map tiye tout. Semèn nan pap pase pou m pa elimine vi tout la nan dan forè sa. Paske se mwen k pou chèf bò isi a. Se mwen k pou jeneral bò isi a. Ajivit ap jwe move jwèt. Li bay nèg yo lajan. Li achte yo. Li moute dyòl yo. Li kite m nan konba a. Anben m anfas ou Ajivit. Ou konn kiyès ki trèz plan an deja. Lavi ou lamò l ye. Sim paka chef voice a prefere mouri e met mouri nan nenpot kondisyon ke li ye a la police met aretem yo met tiyem yo met fe sa yo vle avem m pral moutre yon travay. Ni ka wè ou komanse fè tèt mwen fèm mal but ou sove nou wi mèsi.
Bon bagay mwen poko ka konprann. 2 ranfò a n te rele a dat sa kot nèg yo. Jiska prezan youn nan yo pa vini non baz. Epa mouri yo te voye n mouri la, Midy ap pale de lapè ou menm. Se pa mouri la baz, nou tout pa mouri. Ann serye. Ou pa di ann ale, lè w ann ale ou di w pè yon zòn, yo fin sove w. Wi ou sove nou, kite la ann ale. Ou wè, ou wè lè yo voye nou mouri konsa, pito chak ti bako te gen yon bon ti lapolis byen bèl konsa te te di m mèsi. Ann ale mwen, ret plante.
Bon sa, E pa fot nou bò sa. Ou gentan konnen, si nou kouri al fè misyon konsa, y ap sispèk nou. E anplis ankò, ou wè Madana bò sa, sanble l ansanm avèk AJV. Paske, m wè de bagay Papi, jan m gade la, gen lè, misye, misye fwape deja, paske m wè e Papi sèlman k ap pale nan baz la. Klè. M pa rete kwè piti sa a pral trèt non. M pa met sa nan tèt mwen, mwen menm. Ou pa gen trèt nan baz nou, nou menm. Yes. Al, al wè yon timoun konsa, sa l konn pou l fè? Timoun sa ka trèt moun? E trayi la mouri la bra. Aah e kounya m wè m pran nan konplo madana fin pran 80 mil dola m kounya se papi lap rele aji vit. Ui bò sa.
Ebanm zow kote lot moun yo. Ah bon sa m di w sa deja yon ti reyinyon HJV t ap fè la ou konnen fò nou la nou pran pòz nou ansanm avè l epi pi devan kou w fin ok bò sa epi n ap vin kanpe ansanm avè w ou konnen ou konn kiyès mwen ye m pa ka trèt ou mwen. Ey ban m di n ap vin kanpe ansanm avè m bon kòb nou nan men nou pou n tiye HJV n ap di kou m bon. Koman koum bon an. Bossa m di w sa deja bagay yo pa fasil bossa fò nou mete nou tou piti pou nou pran pòz lan sèlman aji vit pou nou te ka pran misye byen fasil si n al kouri moute e nou k ka pase bossa oh.
Eben gade ban m di w rele tout nèg yo di nèg yo pou yo fizye madana paske madana se trèt li ye l pran pòdita avè m.

Bandi yo pa moun. Lwa di bandi a ki vle di kenbe zam. E pa vle di kenbe zam. Fè moun tiye moun pou li bay, vòlè tè moun e sa yo fè nan zòn nan sèlman. Pa vòlè tè tou? De ti kawo tè sa m gen la, pa gen plis laba. De ti kawo tè sa m, tonnè boule m pou ok. Moun sa pa ka nan fanmi an non Emma. Se tè ou l vin vòlè la kay la la. Kay la l bezwen vòlè.
Pa pale. Kay la l vin vòlè menm.

Nou la nap fè efò wi la nap fè efò. Ebyen banm di nou banm on minit m gon apèl m pral resevwa ok. Aji vit non m paka soti pou kòw prete m zam lan pranm kòm bodigad ou prete m zam nan. Mèsi mèsi mèsi mèsi m pa bezwen moun ak. Aji vit non ou se bòs nou.

Si nou te desann nan vil la. Paske si l konnen, li ka fizye nou. Wè nou oblije mete nou tou piti anba l, ou konnen. Apre sa, nou te ka jeye tout bagay. E ki lè n ap dwe aji vit sa menm? Konsa, poze w, poze w. Tout bagay ap rezoud. Ou mèt poze w. Ou aktyèlman nan Ayot. Kouri m kouri al kache nan yon ti kwen. Pou m pale ansanm avè w. Wi bòs ou pa bezwen pè. N ap tiye misye, ou pa bezwen pè sa. A bòs a kon m di w pa bezwen pè n ap tiye misye.
Telefòn nan. M mande w telefòn nan, kisa w fè?